Zanmim frèm sèm bonjou kòman nou ye jodi an se jedi 31 jiyè 2025 mwen byen kontan ansanm avèk nou ankò maten an pouki nou kapab kontinye etidye ansanm avèk ou nou pral gade avèk ou maten an le jijman diven. Donk se leson sa nou pral wè maten an. Pa bliye pandan tout semèn nan, se leson 5 n ap etidye sou tèm Lapak. E vèsè n ap memorize leson sa a se nan Egzòd chapit 12 vèsè 26 e 27 kote Letènèl li menm li te di moun yo, paran yo, lè timoun yo va mande yo kisa rityèl sa a sinifi, kisa l vle di pou yo, y ava reponn yo, y a di yo, se sakrifis Pak pou Bondye. Konprann? Ki te pase odesi de mezon yo, lè li t ap frape ann Ejip. Donk, nou te wè fleo frape Ejipsyen yo, yo pase, anj destriktè a pase anndan kay Ejipsyen yo, li fè règ dega. Men poutan, nan mezon pèp Izrayèl lan, enben, yo pa te pase. Donk, se Pak sa a Bondye te mande pou yo te kapab selebre e ki t apral pwoteje yo kont E dega sa kontre plè sa k ta pral frape peyi Lejip. An nou priye avan nou rantre pi fon nan leson an. Mèsi Nòtre Pè, Nòtre Dye, maten ankò nou gen privilèj pou ke nou kapab kontinye etidye pawòl ou. Ede nou konpwann, ede nou tire e eksperyans e sa ki pi enpòtan atravè leson sa yo. Non sèlman kapab ede nou nou menm fè ou konfyans. Ede nou kontinye kwè nan ou men pou ke nou menm tou nou kapab grandi espirityèlman. ou va padone peche nou, beni tout moun k ap etidye ansanm avèk nou, fè yo kapab tire tout sa ki nesesè pou vi yo. Fè nou pase yon bòn joune, nou konte sou ou, nou priye konsa pou lamou de Jezi, amèn. Donk, le jijman diven se leson sa a nou gen maten an e lè n gade nan

E tout premyene ann Ejip yo mouri, tout timoun ki te fèt nan fanmi yo avan yo mouri, pa sèlman nan fanmi, men menm pami bèt yo, animo yo, tout ti bèt ki te fèt avan kòm premye, yo tout mouri. Nou ka imajine nan chak mezon ann Ejip gen yon kri, gen yon mò, kòman sa te. Donk nou pa kapab konte anfèt kantite moun ki te mouri nan bagay sa. Donk se t on jijman ke Bondye li t ap rann kontre Ejip pou konpòtman ke yo te genyen paske yo t ap sèvi fo dye epi dye sa yo, yo te m ta ka di mete yo e kòm si y ap fè konkirans avèk Letènèl. Tout sa Bondye kreye nan nati lan, yo te pran yo, yo mete yo kòm si m ta ka di w se dye oubyen idòl sa yo ki gen anpriz sou yo oubyen ki. ki fè yo. Konprann? Dènye ple a, li tonbe. Li tonbe, li frape tout premye ni a vre. Donk, se jijman sa Bondye t ap rann kontre non sèlman lè dye ejipsyen men osi kontre tout fanmi ki t ap adore tout fo dye sa yo. Konprann? Se yon jijman k t ap rann kontre yo. E nou wè ke se te yon bann idòl, se te de fo dye, de zidòl ki te initil, ki pa te vo pèp la an reyalite absoliman anyen. Yo pa te ka ni defann pèp la, ni anpeche ke plè yo te frape yo, ni detounen yo plè kontre yo. E jan nou te wè nan premye plè ki t ap tonbe yo, E dye sa yo, yo te rele dye yo, oubyen fo dye yo, oubyen idòl yo, yo te enkapab pou te kapab sove pèp la. Yo te, yo pa t gen anyen yo te ka fè pou ede yo ni epanye yo. E dènye plè a, sa ta pral pi mal ankò malgre gen nan dye sa yo, yo di se dye ki la pou pwoteje timoun. Bon, pou tout dega sa yo ap fèt, gen dye la pou pwoteje timoun enpi yo pa epanye timoun sa yo. Lè premye ne yo pa epanye yo. Donk se pou nou di ke. dye sa yo, yo pa t ka fè absoliman anyen, anyen. E nou wè konsekans lan te pi grav ankò nan dizyèm plè sa a. Nan tout peyi a, premye ne mouri. Premye ne yo konsidere kòm se fyète fanmiy lan, fyète fwaye a. Ou konprann? E, e sitou nou konnen nan tan lontan, timoun ki fèt avan yo, ki wòl yo te jwe, enpòtans yo te genyen, enben yo tout tonbe, yo tout mouri. e nan moman sa a, paske Letènèl t ap rann jijman kont yo menm, kont Ejip. Farawon li menm pa bye tou, li te kòm yon dye. Se te li, se li ki te, ta ka di, te gen la su, la pwisans siprèm. Li menm te dye. E antanke dye Dejip, e premye ne pa li an te mouri tou. Li te konsidere, donk premye ne Farawon an, li te konsidere kòm yon pitit Dye, fis de Dye. Konprann? E, donk, se sa k fè yo pale de jijman ke Bondye t ap rann kont lè Dye e kont lè fami. Te genyen Isis, li menm se te yon deyès ki te la, ki te pou pwoteje lèzanfan. Ou tande? Yo te gen deyès pou pwoteje lèzanfan, alòske e plè ap tonbe, kiyès nan yo nou te tande ki te entèveni pou te kapab pwoteje timoun sa yo, premyene sa yo? Pèsòn. Te gen Ike, li menm se yon deyès ki te la pou te kapab akonpanye medam yo, fanm yo pandan y ap akouche. Te gen tou Men, e li te yon dye de la pwodiksyon, sètadi ki pou pèmèt ke moun yo, yo repwodui, yo fè pitit. E lè n, si n pa ta vle pale de lòt dye, Apa twa dye sa yo an, te gen plizyè lòt ki te la, yo te rele yo kòm se dye de la fètilite, pou menm moun ankò miltipliye. Mentnan, pou tout dye sa yo, anviwon 1500 konbyen dye yo t ap sèvi, yonn pa ka entèveni, omwen yo tout te ka mete tèt ansanm, tèt a yo ansanm pou yo te defann pèp ejipsyen an, pa t gen anyen ki te fèt. E tout dye sa yo, yo te enpuisan, ou konprann, pa devan Letènèl. Men Moyiz, se sa k fè Moyiz, li te kontan pou l di, Ki è kòm Twa pami lè dye, Senyè? Ki è kòm Twa, mayifik an sentete, redotab e diy de lwanj, Twa ki fè dè choz etonnant? Wi, Moyiz te gen rezon. Letènèl li puisan, li diy Li mizerikòdye, li gen tout pouvwa, li gen la tout pwisans, e pa gen okenn fòs ki te kapab kanpe devan li. E tout lòt dye sa yo, 1500 anviwon, nou wè se te fo ke yo te ye, yo pa te ka fè anyen. Ou konprann? E lè n gade nan Egzòd chapit premye, pa bliye ke te gen yon bagay ki te pase avan sa, Ejipsyen yo, yo te tiye E tout anfan mal pèp Izrayèl la. Nou sonje lòd Farawon te pase pou te kapab detwi lèzanfan mal afòs ke yo t ap chèche pou te kapab tiye Moyiz. Ou konprann? Yo t ap chèche pou te kapab afebli pèp Izrayèl la tou. Yo t ap chèche pou yo te kapab evite ke pèp sa a miltipliye. Donk si pa te gen gason, li t ap difisil pou yo miltipliye e nou konnen gason yo gen plis fòs, plis vigè, te gen posiblite efektivman yo te kapab revòlte kontre pèp ejipsyen an. Men avèk lè fam, si se te sèlman lè fam, enben yo ta pral kenbe moun sa yo avi nan esklavaj e yo pa t ap kapab leve tèt yo. Donk se objektif sa yo te genyen. Yo te kapab kenbe yo nan esklavaj pou yo kontinye ap imilye yo. Men mentenan, Chatiman Bondye frape yo, tout premye ni yo menm tou mouri. Donk, se sa pwovèb la di, panse a di, e Sa ke w plante, se li w rekòlte. Donk, se sa yo te fè pèp Izrayèl la, e mentenan, yo ap rekòlte sa ke yo te fè. Konprann? E desizyon sa a, desizyon nou yo, souvan, e konpòtman ke nou genyen, Enben, yo gen de konsekans. Wi, desizyon nou yo, konpòtman nou yo gen de konsekans. E pa gen pèsòn moun ki kapab echape a verite sa a ke nou tout nou konnen. Konprann? E sa w plante, se li w ap rekòlte. Ou konprann? Li klè. E nou pa nou menm sèl, m ta ka di, sibi konsekans de movèz aksyon ke nou fè. e tout moun, anpil lòt moun ap soufri. Sa vle di ou kapab fè yon aksyon la, ou pote, ou peye konsekans lan, e pa ou sèl ki peye konsekans lan, gen lòt moun ki soufri tou. Ou konprann? Pafwa, yo di nou gen anpil moun ki soufri e se dè inosan. Ou konprann? E se sa menm dega sa peche a fè. Ou vle di ke. inosan mouri e koupab mouri inosan mwen pa egzanp jezi vini peche akoz li vini li vin mouri men jezi inosan li mouri koupab mouri inosan mwen donk lè ou pran yon desizyon oubyen ou fè yon bagay li kapab koz lanmò anpil anpil moun koupab tankou inosan e yo di nou ki fason nou soufri akoz peche lòt moun menm jan tou èske nou menm Nou deja fè lòt soufri akoz de peche pa nou. Ki sèl espwa nou gen? Menm si pe enpòt nou soufri akoz de peche lòt oubyen nou menm nou fè lòt soufri akoz de peche nou, mentnan ki sèl espwa ke nou genyen? Nou tout nou konn sa deja. Nou sèl espwa ke se Jezi. Jezi ki bay li deja kò e am, ki bay san li, Anyo a ki imole pou mwen menm avèk ou. Se pa li menm e san li. ki kapab anlve peche, e se pa li menm ki kapab pèmèt ke nou menm nou gen sali, nou sove. Apre sa, pèsòn lòt. Nou wè se yon trè bèl leson, le jijman diven ki te fwape Ejip, pa sèlman Ejip, men Bondye ki te fè tout mirak sa yo, e ki te fè tout dega sa yo ann Ejip, li toujou vivan. Li kapab kontinye fè yo, pouvi ke dèzòm yo montre yo awogan, yo montre yo egoyis, yo montre yo mechan anvè lèzot, y ap fè lòt pase mizè. E piske Bondye li menm li pa yon Dye ki pran plezi nan bay sa yo, enben yo tout kapab pase menm jan an tou. Jijman Bondye kapab tonbe sou yo. Donk, m swete ke nou kapab tire tout sa ki enpòtan nan leson an, ki kapab ede nou gen krent pou Bondye, ki kapab ede nou rete atache a Bondye pou nou sèvi li. Mèsi, a demen si Dye vle. Babay.